ka di se te fès eksperyans mwen avèk Bondye paske te gen yon ensidan ki te pase kote plizyè nan ti mesye sa yo te mouri epi aprè pou yo te relanse gwoup lan. Men nan tan sa, men nan tan sa èske nan barikad èske ou te enplike nan gwoup lan, ou te konn danse oubyen ou te jis swiv yo? M te jis ap swiv gwoup lan men sa ka rive paske Ayiti lè gen yon spektak se pa gwoup lan pèsonèlman ki pou ou vin jwe pou gwoup lan ou ka vin jwe pou pwomotè an pou moun k ap fè pwogram nan men dabitid depi Barikad ap pwomote yon kote m toujou vle la depi l ap jwe yon kote m toujou vle la aprè lanmò ti mesye yo yo t ap fè yon gwo fèt yon gwo skandal pou yo di ke Gwoup lan pap kraze, gwoup lan ap toujou rete la. Donk nan ki ane apeprè n ap pale la a? Je kwa ke se te, m pa sonje egzakteman nan ki ane aksidan an te fèt, men se, sa gen yon bon ti tan. Yon bon ti tan. Epi pandan m pral nan pwogram nan, m te akonpanye avèk yon zanmi m ki rele Esther, lè m rive Dèlma 33, bò lopital Lapè a. Epi pandan, bon m te abiye enpe nu, m pa ka wont pou m di sa. M te yon jan nu, tout kò m deyò epi m ap etwaye sou bòt mwen, sou, men se te twa chany, se kòmsi en, de, twa. Epi mwen mete pye m sou um bagay chany yo konn mete pou met pye w lan. So, kounye a, pandan m ap etwaye soulye, m pa konn kote yon pèsonaj soti. Sa vle di m pa konn si l soti anwo, m pa konn si l soti anba. M sèlman wè pye l sou twazyèm bwat lan, sa vle di pye m sou youn, pye zanmi m nan sou youn epi pye l sou twazyèm nan, epi l di m Jezi renmen m.
Donk, donk, ou di konsa, ou di konsa ou pral nan yon pwogram, donk ou prale pou, donk, donk, donk pou w al danse, se sa? Yeah, m ta pral nan pwogram nan pou m al danse, pou m al enjoy mwen. Yeah, ou pral nan pwogram nan pou w al danse, pou w al enjoy ou. Yeah. Epi ou di konsa ke w ap. Wap netwaye soulye l. Ou menm avèk yon zanmi w ki te rele Esther.
Donk nou tou lè 2 chak mete pye nou sou yon pye bwatchang. Men apre sa n di n ou yon lòt pèsonaj kannik parèy. M pa konn kote l sòti m just wè pye l sou bwat lan. Epi li di m Jezi renmen m epi m di enben lè w wè Jezi wa di l mwen voye di l mwen renmen l tou. Epi li di m konsa ou pran sa pou yon blag jodi a. Men pi devan wap konprann pouki. Epi de la etan li kòmanse ap preche m levanjil, pandan lap preche m levanjil m vin fache. Donk, donk se yon ti granmoun.
M di w temwanyaj la long, but li te pòte yon kostim blan, li gen yon makout ki pase yon bò, men zye l te gen twalèt, li te yon jan biza. Ok, ok. Epi li di m, lè l fin di m Jezi renmen m lap preche m levanjil, epi gon moman k rive m fache, epi m di, ou pa wè m pral nan bagay Bondye, wap pale m de Bondye. Sam bezwen nan Bondye wap palem la epi zanmim nan di konsa oh m paka di mo sa Bouch ou tou gen bò kyè wap vin pale moun de Bondye epi li di jodi an ou gen moun ki pou reponn pou ou men nan moman mizè ou yo nan moman doulè ou yo wap konnen Bondye egziste men lap twò ta pou ou epi li disparèt tou kareman m pa wè sil monte m pa wè sil desann men lèm pa wèl m te on jan fremi m te on jan emu. Epi chany lan dim konsa, Ekskizem wi medam paske mwen se yon chany, mwen se yon pòv. M pa konnen si nou konprann sak fèt lan paske tou dan kou ou pa wè, m pa wè kote moun ki tap pale an fè. Si m te nou menm, mwen pa ta prale nan pwogram nan non, mwen tap tounen m al bay Bondye lavi m. Chany lan ki di w? Yes, chany lan ki dim sa. Epi li di konsa, mwen konnen nou se gran fanm, nou se limena, nou pap konprann li. Epi zanmi m nan di konsa, enben piske se moun Bondye w ye nou pap peye w. Epi li reponn zanmi m lan li di konsa. Ou ka pran degouden m, ou ka pran yon dola m, men w pa ka pran Sentespri Bondye m gen anndan m nan. Waww!
Donk chan an di ou ka pran degouden m, ou ka pran dola m, men w pa ka pran Sentespri. Yeah, men m pa ka pran Sentespri Bondye m gen anndan l lan. Men lè m rantre anndan pwogram nan, se vre se nan anbyans sa yo m santi m byen, men paran m toujou ap pale m pou jan de bagay sa yo m pa vle koute, se ladan yo m vle rete. Epi. M antre m biza, m santi m m kòmsi m ap transfòme m pa menm moun nan ankò. Lè m ap retounen sot nan pwogram nan, li te ka inè di maten. Men kounye a, lè w rive anndan an, ou nan pwogram nan, kòman w santi w pandan w nan pwogram nan? M santi m tankou yon moun ki twouble, tan kòmsi ch tanzantan m ap tande vwa k ap di m Jezi renmen m, Jezi renmen m, Jezi renmen m. W ap tande vwa vwa ti granmoun ou te rankontre a? Kòmsi vwa moun mwen te wè a. Moun ou te wè a. Yeah. Men apre pwogram nan, lè m ap rantre lakay mwen. Lè m ap mache pou m rantre epi lè m rive nan yon kafou epi m tande yon moun rele m pandan 3 fwa epi l di m atansyon. Men m ap chèche. W ap antre lakay ou bò zòn inè a dezè di maten. Inè a dezè di maten. Donk ou di pandan w ap antre ou tande ou tande vwa yon moun. Ki rele m pandan 3 fwa. Ki rele w pandan 3 fwa.
Li rele w pa non w.
Li di m Katyana, Katyana, Katyana, atansyon. Epi lè l di m atansyon, m vin pè. M vin m vin yon jan pa ka konprann. Men kòmsi pou mwen menm Bondye pa egziste. Nan tèt pa m, mwen toujou di lè m tande yon moun ap pale de Bondye se kòmsi m wè se yon moun ki pa vrèman gen yon okipasyon, k ap pèdi yon tan. Donk lè y ap pale w de Bondye ou wè se yon moun k ap pèdi yon tan? Wè, m wè se yon moun k ap pèdi yon tan. Epi Dan la sware pandan map dòmi, pandan m kouche, ant pandan map dòmi m nan somèy, m nan fon somèy epi mwen wè zye m kòmsi mwen wè son kote mwen ye mwen wè yon chemen kòmsi yon kote ki gen dife e yon kote ki gen limyè men wout ki gen limyè lan se yon wout ki gen anpil labou anpil labou labou li sal men ofon lè w fin pase labou yo gon limyè men limyè lan lwen. Mwen wè yon wout ki gen lajan, ki gen anpil bèl bagay, ki gen flè, men lè w rive nan dènye bout lan mwen wè yon dife. De la etan m pa konprann sa k ap fèt lan. Epi mwen wè se yon bèf ki vini lan dòmi an, bèf lan ap goumen avè m. Donk ou wè 2 wout.
Yeah, aprè m fin wè 2 wout lan, mwen wè bèf lan ap goumen avè m. Epi bèf lan leve pye l, Li mete sou mwen epi m kenbe kòn li, m ap goumen avè l tou. M ap goumen. Pandan m ap goumen, lè m ouvri zye m nan wout ki genyen limyè lan, mwen wè menm ti granmoun mwen te wè lè m t ap rale Enfraza a. Epi mwen wè li, yeah. Nan wout, nan rèv la, menm ti granmoun ou te wè Enfraza a. Yeah, yeah. Mwen wè ti granmoun nan, epi mwen wè l kwaze pye l, l ap gade, epi m ap lonje men m ba li, m ap di l pran m paske bèf lan ap tiye m. Epi l fè m. Epi m ap di pran m non, li pa vle. Lè m wè l pa vle pran m, li pa vle pran m, li pa vle pran m, m ap lonje men m, li pa vle, epi kòmsi li pral fè yon. Tou de tou kòmsi pou l vire do ban mwen. Epi m di, Pa ale paske bèf lan ap tiye m epi l vire gade m li di mwen te pale w. Epi li prale ankò. Epi m ap rele lè l wè m ap rele epi mwen wè li voye yon bagay kòmsi m pa vrèman ka eksplike kisa bagay lan ye se kòmsi m ta di se yon sèk li woule l li woule l li voye l epi m kenbe bagay lan pandan m kenbe l epi bèf lan mete pye l epi bèf lan chire lam. Bèf la mete pye l epi l chire lam. Yeah li chire kou m konsa. So nan dòmi an. Donk li chire kou. Donk sa vle di sa nap gade a la se bèf la? Yeah bèf lan. Eske gon eske kamera ka pull it up? Donk sa map gade a la se yon se yon bèf ki fè nan dòmi. Nan dòmi an yeah li chire kou. Nan dòmi sa can you get a close up shot? Can you get a close up shot? Donk sela vle di wap dim konsa bò kou la a dwat sa map gade a la? Yeah. Pull it close for me Dok Dok wap di sa map gade sou kote a la sa son bèf ki fèl nan dòmi. Yeah But li pat konsa M leve m jwenn gon tras ki soti nan koum epi ki rive nan senm Epi lèm leve nan dòmi m ale Dok tras la soti depi bò kou w la kote mwen Yeah la li rive sou nan senm la epil rive nan senw wi.
Yeah epi m ale m di manmanm konsa Ou pa wè yèswa sa on bèf fèm nan dòmi epi li di konsa. Kòman bèf lan fè fòli nan dòmi epi map eksplike l egzakteman sa k te pase a, li di konsa se siman se vant ou k te plen, li di m konsa se pandan wap dòmi ou gen dwa ap bouje kò w epi men m abitye ba manman m manti pou être franche m abitye ba l manti sa vin koz lè map ba l verite li pa ka konprann ke se verite map ba li epi paske li di konsa e m pa kwè w epi m di manman se vrè se yon bèf ki fè m sa epi li di m ebyen ok si se yon bèf ki fò sa rete. E 22 jou plita mwen wè de ti bagay parèt la m se kòmsi m pral pouse de kòn ou ka twouve m di w temwanyaj la yon jan long men li biza lè m wè de bagay yo parèt la m m kòmanse pè m kòmanse a m fistre m pè m di manman m ap di men papa m pa zanmi m paske li toujou ap pale m li di nenpòt sa w jwenn nan chemen ou pran Pa retounen lakay mwen vin plenyen paske m pap resevwa w. Epi mwen di manman m konsa ou pa wè. Epi tout moun ap di konsa sa l dwe gen la e de jou an jou l ap vin pi long l ap pouse kòn nan kòn nan ap pouse tout bon. Epi lè yo wè m ap pouse kòn fanmi an vin debousole fanmi an vin sezi epi yo te pran Yo mennen m ka bòkò. Bon, yo pa mennen m ka bòkò, mwen gen yon monnonk mwen ki se bòkò, li rantre vin Pòwoprens, li abite Tigwav pou li te vin fè yon seri de bagay pou mwen. Men tout sa monnonk mwen an fè pa t janm te mache. Epi, yo vin al lopital avè m, gen lopital ki resevwa m, gen lopital ki pa dakò resevwa m. M kòmanse lan lopital lan, Men, apre. lopital ki pa dakò resevwa w yo, poukisa? Sa yo di? M te al Lapè, lè m rive Lapè, Epi pandan m kouche lapè, yo fin ban m oksi, yo met oksijèn pou mwen, yo mete tout bagay. Mwen fè yon jounen lapè, pa janm gen yon doktè ki vin sou mwen. Chak manman m al kote yon doktè, yo di y ap vini, yo pa janm vini. Epi manman m vin pran m, manman m al mete m nan yon lòt lopital. Se toujou menm jan. E paske bò kou an kòmanse ap ap fè yon glòb. Kòmsi yon glòb, yon bagay ki biza. Sa vle di non sèlman kounye a gen de Ti kòn yo. de ti kòn yo k ap pouse, Yep. epi kounye a bò kou, Bò kou an kote. kòmanse tankou se m ta di. Yon moun ki gen yon dlo cho oubyen yon lwil cho, bon yon dlo cho paske dlo cho an fè glòb, li fè glòb rive nan tete m epi pati anlè yo kòmanse ap vin men gwosè. Donk sa vle di sa tout sa pase nan dòmi aprè grafouwen nan dòmi an. Aprè grafouwen nan dòmi an.
Kounye a kote grafouwen an te pase a kounye a l kòmanse ap fè glòb nan tout sen w. Nan tout sen m epi M vin pa ka sipòte rad sou mwen, m vin pa ka anlè, m pati anlè, m vin pa ka kòmanse bagay. Men, gen yon doktè bò lakay mwen yo souvan toujou ap di, lè m di bò lakay mwen ki pa rete twò lwen ka manman m, yo souvan di se yon chalatan li ye. Epi li di manman m konsa, si ou vle, m ap kenbe l lakay mwen pou ou, m ap ba l swen pou ou epi n a fè bidjè konbyen kòb kòb li ap vin ou chak semèn, men chak jou fò w peye kabann. E vrèman, fanmi an te fin vann tout sa yo te posede paske m fè ennan nèf mwa lopital.

Enpe mistik, se konsa m te konprann li. Epi mwen la pandan ennan nèf mwa, men yo te mete katetè pou mwen, yo mete, kòmsi, si pou m leve, fò se twa moun ki pou leve m. On pati moun kenbe sentu m, on pati moun kenbe pye m, epi on pati kenbe tèt mwen pou yo te leve m. Sa vle di twalèt mwen, tout sa m gen pou m fè, se sou kabann nan yo fè l pou mwen, pou m manje. Epi bagay lan kòmanse vin manje kou m. Pou m manje yo mete yon tube lan tounen m yo mete tube pou mwen pou m ka manje. Donk tout sa aprè aprè bèf la fin atake w nan dòmi. Aprè revelasyon an. Epi lè m kouche lè manman m kòmsi lè moun vin wè m y ap gade yo bon se moun ki di lè yo vin wè m apati de tou an ki anba gagann mwen an yo wè tout sa k ap fèt anndan vant mwen yo wè trip mwen yo wè tout bagay men sensèman fanmi an te konnen pa gen lavi yo te menm gentan de Reziye yo si m mouri y ap nan kachton sèkèy. M te gen anpil zanmi m ke m te konn chita avè yo a fon nan zòn nan. Yo tout te gentan konnen ke m ap mouri. E zanmi sa ou te konn al nan fèt avèk yo? E zanmi m te konn al nan fèt avè an, li te toujou te konn vin wè m. Epi yon bon jou li vin wè m, li di konsa, Sa byen fè m mal wi, jan m wè etò ye an, paske ou p ap geri. Epi m di konsa, M konnen m p ap geri. Men, m konnen m p ap geri an, m pa gen yon moun ki te konn pale m de Bondye ditou. Sa vle di, bagay Bondye an m potko genyen l. M di m p ap geri vrèman paske jan m ye a mwen grav. Epi yon bon lè. Epi pandan m kouche konsa epi m santi gon bagay kap mache bò kou m. Epi lè m pase men m bò kou m, lè m gade m wè s on grenn vè.
Ou gade w wè s on grenn vè. Ou santi lap mache bò kou w? Yeah, m santi lap mache bò kou m. Lè m pran l, lè m gade m wè s on grenn vè. La a m pat gen lafwa ankò, m pat gen sans mwen ankò paske m di oh mwen m rive nan yon pwen map kale vè epi Ou ka konprann si wap kale vè nan lopital kòman moun ki nan zòn ou ki pa gen Bondye ka fè sa fon skandal epi nan zòn kote m te rete an epi m sonje gon lè gon moun ki vin wè m epi m di konsa li kanpe nan pòt lan epi li pa rantre mwen di map fè l konsa men tout moun panse m pa gen bon sans mwen yo panse lè yo pale mwen pa tande yo panse kòmsi si yo di yon bagay epi pandan map di l vini map fè l a menm paske m pa ka jwe men an pandan m kouche an map fè men an konsa map di vini epi li di konsa ou kouche sou yon kabann wap kale vè wap di moun vini. Lè l di sa m tande epi li deranje m. Epi m gen yon matant mwen, m di l konsa, M p ap viv ankò, sa byen fè m mal, tout sa manman m fè pou mwen l ap pèdi yo. Men mwen konnen se nan tètu m, se nan pa tande m ki fè sa rive la. Epi lè m wè vè, lè m rive yon moman m tèlman ap kale vè yo oblije bande zye m, paske vè ap soti sou mwen, vè! Yo bande zye w, poukisa yo bande zye w? Pou m ka pa wè vè yo. Ayayayy!
Pou tèlman, tèlman w vin ap fè vè, pou w pa wè vè yo, yo bande zye w. Yeah, pou tèlman vè ap kale sou mwen. Yo yo bande zye m, yo klanpse pye m, yo klanpse ponyèt mwen pou m ka pa wè vè k ap soti sou mwen an. Sensèman, la a, m pa t gen lafwa ankò. M pa t, m pa t, m pa t, kòmsi m pa t santi gen lavi ankò paske vè ap kale sou mwen epi fil gagann mwen te vin kòmsi yon jan detache de kou m. Yo kenbe l avèk yon ti kòd epi yo kloure l, yo di si vè a antre lan gagann mwen, l ap moute lan tèt mwen, l ap tiye m pi rapid. Waw! Men paran m pa t janm te pèdi, bon yo te toujou la, yo t, men se grann mwen ki toujou ret lopital lan paske manman m pa t gen kouraj pou l t ap gade m lopital ki kale vè, se grann mwen, yon dam ki te ye vwazin mwen epi pitit li ki toujou ret lopital la avè m pou tou lè jou, yo pase tout tan avè m epi grann mwen dòmi avè m, dèfwa yo konn dòmi avè m. Men manman m, frè m, sè m pa t ka rete pou yo viv moman kote m ap kale vè lopital epi lè mwen m ap kale vè. Se jou la m te oblije adrese m ak Bondye. M di, Bondye, m ka dakò ke m ap pase mizè, m ka dakò ke m ap soufri, paske non sèlman m ap kalevè, soufrans lan atwòs, m ap kriye, m ap di, Bondye, sa pa pase, men se nan kè m, paske m pa ka pale vrèman. Epi yon bon jou, m pa t gen katetè lan. M pa t gen katetè, m pa t gen, m pa t gen bagay yo, epi m gen pipi. Epi, men Esther te fèk vin wè m, li fèk ale. Le moman ke li ale, se nan moman an m gen pipi. Epi pandan m gen pipi map redi map redi paske m pa vle pipi sou mwen m pat gen diaper tou m pat gen bagay sa yo m pat vle pipi sou mwen Dak sa vle di pandan tan sa se diaper ou oblije mete wi paske ou te di ou konsa ou se sou kabann ou mete diaper pou mwen paske lèm pa gen katetè lan paske chak pou yo chanje se yon kòb diferan paran m te vin rive yon moman se kòmsi Bondye pat kite yo vrèman kòmsi avèk yon kwib wap di fèm kado 10 goud fèm kado men se te kòmsi se pat fasil.
Epi lèm pa gen katetè lan epi map eseye poum desann kabann poum te ka pipi epi pandan map eseye desann moso tetem sot tonbe tèlman vè a te deja manjel tèlman vè a te deja fini avèl li pouril tonbe. Ou di pandan w ap eseye desann kabann nan? Yeah.
Donk lè w met pye w atè. An, m pa t ko menm fin mete pye m atè. So, m ap mete, paske kabann nan gen yon ti echèl. Ok. M ap eseye pou m wè, m ap di Bondye, kite m desann pou kont mwen. Kite doktè yo wè m vle fè efò. M ap eseye desann. Epi pandan m ap desann, but m ap bese pou m desann, paske m pa t gen anyen ki kenbe anlè m, sèlman anlè m te tepe. Yo te met anpil tep ki pou kenbe pati sa a. Epi pandan m ap desann, epi moso tete a sot tonbe. Donk moso tete sot tonbe. Yeah moso tete sot tonbe. Paske li te gentan pouri li pat ka sèvi ankò.
Waww.
Epi lè tete an tonbe.
Lè moso tete a tonbe sak pase nan tèt ou kòman w santi w kòman w reyaji. Lèm wè tete a atè a m di sèt fwa si map resi ale. M aksepte ke m ale, m aksepte ke m mouri paske men m ap gad tete an ki atè an. E le pire, sa ki te yon ti jan atire atansyon m se paske nan lopital kote m etène a gen moun ki vini a yon ti lakèl yo mouri. Gen moun ki vini a yon ti tèt fè mal yo mouri epi mwen menm m di Bondye ou kite m ap pase tout mizè sa yo, ou kite m ap pran tout pwoblèm sa yo poukisa m pa just mouri m fini paske m gentan wè m pap viv ankò. Lè m wè tete atè a epi m ap gad tete a atè a m ap gade vè yo k ap mache nan tete an. Se pat fasil vrèman. Epi lè map gade tete an atè epi doktè an kouri vini epi li di operasyon dan limedya fò yo retire rès pati ki enfekte an sa vle di tete sa se li ki te enfekte an ki te prèske kòmsi tonbe an epi li mache li pran lòt lan pou li vè kòmanse manjel li vin ap manje lòt lan epi lèm wè konsa lè doktè an metem sou

Lèl dim le mot de la fin m di bon m m swete ou di tout zanmim yo ke mwen renmen yo anpil m swete ou di fanmim mwen kontan pou tout sakrifis yo fè poum ta viv but m paka viv se nan dezobeyisans mwen m di em ta swete ke youn nan fanmim ekri yon liv pou yo di jenès lan lè paran yo ap pale avè yo pou yo tande paske gen konsekans an retou
but m pa kriye but se tèlman se se enpe tris. Epi doktè an di konsa, mwen pa t ba w tan pou w te pale ak lajenès, m pa t ba w tan pou w te pale ak fanmi w, m te just ba w tan pou w te pale ak Bondye. M ba w sen minit ankò. Epi lè l di li ba m sen minit ankò, epi mwen di konsa, kisa mwen pral di avèk Bondye? Si li kitem nan yon eta konsa m pa gen anyen pou mwen di avèl Doktè an di ou su ke w pa gen anyen wap di Bondye m di m sèlman di Bondye kel padonem pou tout sa mwen fè ki mal men mwen bliye poum te pale de ti granmoun nan m te wè a men kel resevwam nan syèl lan paske mizè m sot pase la m pata renmen al nan lanfè epi li klanpse menm li dim eskem prè pou sak pral fèt lan m dil mwen prè epi li pral anestezim. Sa ou ka twouve sa yon jan biza, li pral anestezi m pou l ka fin retire tout pati ki pouri an nèt. Epi pandan li pral ban m anestezi, olye l ban m anestezi, li ban m yon piki ki rele penisilin. Sa vle di li retire pati an san m pa anestezi. Ayayay! La ankò, vin. Donk li pa ba w anestezi, se penisilin li ba w? Yeah, li twouble, olye li ban m anestezi an, li ban m penisilin. Sa vle di pandan l ap fè operasyon an, ou santi tout sa l ap. M santi tout sa k ap fèt.
And then lè m kòmanse santil epi map rele map rele kounye a lè doktè an wè map rele map kriye distans ke m pa konn isi m pa ka ba w distans lan men lopital lan pa prè lakay mwen moun lakay mwen tande map rele
tèlman map rele moun lakay mwen tande map rele epi moun lakay mwen manman m Manman m se yon moun ki pa gen anpil kouraj, paske se yon moun nenpòt ti bagay afebli l, sitou li wè m nan eta sa e m se premyè pitit. Epi lè moun lakay yo tande bri epi yon pil moun ap kouri vin nan lopital lan. Epi aprè li fin fè m li fin fè m operasyon an, li fin retire tout pati ki ki pa bon yo epi li di m konsa aprè mwen te fè yon long dekonpozisyon. Yo te panse m mouri epi tout moun. ap di ke m mouri, tout zòn nan, tout katye an. But, operasyon an te fèt ozanviwon de midi. Sa vle di m fè inè, dezè, twazè jiska dizè di swa. Men lè tout moun ap di voye m lan mòg, voye m lan mòg, grann mwen te di li santi gon bagay kòmsi pou m pa vwe. Men tout lè mwen nan long dekonpozisyon an, se kòmsi se a ti granmoun nan mwen ye m ap flannen. Yeah, m'a flannen avè l. M'a flannen avè l. M pa vrèman raple m egzakteman ki sa l t'ap di m yo, ki sa l t'ap fè yo, men se avè l mwen wè mwen ye yon kote, se kòmsi se yon bagay l'ap montre m, l'ap mache montre m. Epi aprè, doktè an te di konsa, fò yo mete medi. Donk, di zòt ke w fè dekonpoze a, moun ki nan lopital la panse w mouri. Yo panse m mouri.
Men, yo, m, e, paran m pa t bay aksè pou yo, pa t vle rele m mòg, se kòmsi grann mwen te di li gen yon presantiman ke. Gen yon bagay, li gen presantiman ke, men lè yo di gen yon bagay lan se pa yon bagay kap vyen de Dye paske yo mistik, se yon bagay kap vyen di dyab, epi aprè lèm touse, epi doktè an di lèm touse, epi li sezi lèl wèm touse, epi menm kote an yo tounen avèm nan ijans, epi tout lè yo tounen avèm nan ijans m sonje lèm resi ouvè zyem aprè 5 oubyen 6 jou, premye sa m di m di manman fè fotom, paske mwen te wè kote granmoun nan ye avèm nan lap pede tire fotom, lap pede tire fotom. Epi m di manman m, Fè foto m. Epi li di, Non, m p ap fè foto w. Mezanmi, bagay sa a, kòman m pral fè gade l? M di manman, Fè foto m. Epi yo rele yon kameramann ki ret nan zòn nan ki rele John. Lè John vini, John ap kriye l pa ka fè foto a. Li pa ka gade m, li pa ka fè foto a. M di John, Mete lafwa, kòmsi fòs, met double w, fè foto m. Epi li fè foto m. Donk li fè foto w, donk se foto sen an. Yeah, li fè foto sen an.
Li fè foto sen an.
Nan minit sa a, n ap, nou pral montre w foto sen an. N ap mande moun ki lakay yo, silvouplè, foto a un peu graphique. Donk si gen moun k ap gade lakay ou, genyen timoun, n ap mande w silvouplè, retire yo devan televizyon an. Men nou ta renmen montre w foto a, paske gen kèk bagay, li bon pou w wè l ak je w pou w konn se yon reyalite. Donk foto, foto nou pral gade a. Donk ou mèt pwojte jis premye foto a nou mèt pwojte. Donk sa se apre yo fin koupe l se kon se jou sa yo fè foto sa. Yeah but ou ka wè nan foto an gen pati ki boule se tèlman sen an. Keep it up ok.
Fanti kenbe la dan toujou. Ou di gen pati ki boule. An ou wè pati yo anlè yo yon jan boule se kote paran m but se jan map di w m te boule an se kòmsi jan brûlure lan te vini an sa vle di aprè tete an fin tonbe an se netwayaj doktè an fin fè an epi tete an vin konsa. Waww waww ok mèsi. Epi lè tete an vin konsa epi yo fin yes mèt yo fin fè foto m. Sensèman, pou mwen menm m pat gen lavi, pat gen espwa, e se la tou mwen tap aprann ke zanmi pa egziste. Se la. Ou di se la w aprann zanmi pa egziste. Se la m aprann zanmi pa egziste. Sak fè w di sa?
Mwen di sa paske nan moman sa a m pat gen zanmi ankò. Mwen se yon moun lakay mwen. Ou vle di kankou tout zanmi w te konn al danse, ou te konn nan bal, ou te nan group. Tout moun nèt, tout moun nèt, tout moun nèt. Menm Esther ki te pi bon zanmi m a cette époque pat la pou mwen ankò. And mwen se yon fi ki lakay mwen toujou gen paske mwen gen toujou gen bagay anbyans lakay mwen mizik. Nou konn reyini nou pot 25, nou pot 30 n ap pran plezi nou ansanm. But ce jour là. Apre tan dane, apre tan mizè, m te sezi wè m pa t gen yon grenn moun ki te vin wè m menm lopital ankò. Men, m di Bondye mèsi pou doktè an e m mande Bondye pou l toujou beni lavi l, ki te linik moun ki pa t janm dekouraje. Se kòmsi Bondye antre anndan l. Li toujou ap ban m blag, li toujou di konsa, Ou pa kwè, men m pa ka pale fò paske ou konnen maladi an, li di, Ou pa kwè yon jou nou ka rewè, nou ka alèz, nou ka sòti? M di m pa kwè l. M pa kwè l, m pa kwè sa vrèman. Epi mwen la a m ap pase mizè a, mwen la a m ap pase mizè a, e se jou la, yon bon jou, gen yon staf sèvant ki vin priye lopital. Kretyen, m ap di w sa, chak fwa w pral lopital, si w ka pote yon bib pou yon moun, yon chan lesperans, pa ezite pote l pou ansenye l lapawòl. Paske se la m pral aprann konnen lapawòl. And gen yon sèvant e m beni non Bondye paske se legliz li mache konnya nan New Jersey e Bondye fè afè l a tan li fè ba afè li avèk prensip euh lè m ale lè l vin lopital la epi li di konsa mwen pa gen anyen pou m ba ou m pa gen lajan pou m ofri ou li di m ap ofri ou sa ki pi chè nan mwen menm m ap ofri ou sa ki pi dous ke m genyen Li ofri m yon Bib, yon Chan Desperans, yon ti radyo. Li di, Wè Bib lan, chak maten lè w leve, li yon som. Chan Desperans lan, lè w santi w kapab, fon ti chante, menm si w pa konn non ton yo, chante jan w kapab. Li di, E radyo sa a, ou gen pou w ouvri l sou twa stasyon, Enspirasyon FM, Lavwa de Levanjil e Radyo Limyè. Li di, W a sezi, w a etone, Bondye ka fè yon bagay.
Leve men w anlè, di, Glwa!
Men de la etan, m pa t biliv, m pa t kwè l. Epi, jou mwen ta pral fete anivèsè m anndan lopital lan, paske m fèt an desanm, lè m wè anivèsè m ap pran m lopital lan, m di Bondye ou kite m pran anivèsè a konsa. Men mwen menm se kòmsi m son moun k ap tann lanmò m paske m konnen m p ap viv ankò. Epi, Lè mwen Menm jou li ban mwen radyo an mwen pat ouvri l men premye fwa mwen ouvri l mwen pran rap mwen tap tande yon mizik rap ladan l epi pandan map dòmi mwen wè se ti granmoun nan ki vini li kwaze men l lap gade m li move epi mwen di konsa poukisa ou move sou mwen an epi li di m konsa se pou sa m te ba w radyo an kretyen ou pap konprann but si ou pa gen ase levanjil anndan w pap konprann sa map esplike w la la ou ka panse se yon bagay ke m envante. Epi lè m wè l di m sa epi m di dezòmè m pap janm ouvri l sou rap ankò m pa vle fè tèt di. Epi premye jou ke m ouvri radyo an m te tande w k ap preche. Epi m pa t konnen w. M pa vle bliye sa m pral di w lan. Lè wap priye m ou ka petèt biliv ou konnen priyè wap fè e fè men ou pa konnen egzakteman ki bagay yo fè lè yo deyò m pat konnen w non m pat konn egzistans ou ditou sèlman mwen sonje lè map ouvri radyo an premye fwa mwen tande yon adoratè kap adore ki tap adore vrèman byen Se nan mizik adoratè an ap chante an mwen ti jan pran feeling mwen ret ap tande epi aprè tou swit yo vin koupe mizik lan li pat menm fè 5 min li pat menm fè 2 minit epi yo vin baw mikwo ou ta pral preche m pa konnen si se te la m pa konn kibò epi pandan wap preche epi ou di konsa Gen kèk moun ki malad, ki san zespwa. Gen kèk moun ki malad, ki pa gen a ki kriye, a ki ale. Gen kèk moun ki malad, ki pa gen medikaman, ki pa gen lajan pou achte medikaman. Men ou vle fè yo konnen ke Bondye wap sèvi an, li gen medikaman pou tout sòt de maladi, li gen tout sòt de bagay. Epi, lè mwen fin tande l, epi mwen di konsa, mwen renmen sa pastè an sot di an. Bondye gen medikaman men se pa kem kwè l mwen pa kwè l mwen tandel li fè zòrèy mwen plezi men lèm fin tande mesaj lan m pa tande m te tande pastè an rele pastè Gregory men m pat vrèman konnen ankò aprè kèlke jou ankò mwen ouvri radyo an mwen tande yon sèvant kap preche ki rele la sè Mireille lap pale de yon kandida li mete satan le diab sou yon plato m pa egzakteman konnen tit mesaj lan men mesaj lan di ou gon kandida ou pral reprezante se oubyen ou reprezante satan le diab oubyen ou reprezante Bondye kelke jou pli ta. Mwen ouvri radyo an ankò, m ap tande frè Telò k ap preche yon levanjil. Pandan frè Telò ap preche an, li di konsa, Èske w konnen pandan m ap preche an la si w te kwè Bondye gen bagay li te ka fè? Men piske w pa kwè, Bondye p ap ka fè l paske sa pou w t fèt lan la fèt selon lafwa w. Epi lè m, pou m pa ale twò, pou m rezime, sa yo te enterese m epi mwen rele radyo a. Mwen di chak kilè ki gen bagay sa yo di m se chak samdi. Men yo di m, repriz yo se chak mèkredi. Se radyo Shalom ki toujou bay mesaj ou chak samdi, repriz chak mèkredi. Epi, mwen la. Epi yon jou, pandan w ap preche, ou di konsa, Èske w konnen se yon fòmasyon m ap fè pou ou? Èske w konnen se yon bagay m ap ansenye w? Èske w konnen se yon bagay m ap esplike w? Èske w konnen se yon preparasyon m ap fè anndan w? Men lè w ap di bagay sa yo, m di konsa, èske se avè m w ap pale egzakteman? Èske se a yon lòt moun? Epi m tande legliz k ap kòmsi w ap di sezi benediksyon, epi m tande moun yo ap fè bri, m di mezanmi, tan levanjil stupid sa yo fè bri konsa yo fè m pa ka tande sa pastè a ap di an, paske m tande sezi benediksyon, m pa konn kòman pou m sezi benediksyon an, m pa konnen kisa k sezi benediksyon an. Epi m di Bondye men m sezil tou men moun yo ap fè bri m paka tande sa pastè a ap di a m paka tande yeah m paka tande sa kap di an m paka tande m paka tande sa kap di an yeah m paka tande sa kap di an paske yo fè bri yo pran bagay lan pou yo pou kont yo yo pa banm chans pou m pran ti bagay tou epi gon kote m rive m fache.

Sam serye ladanl. M pa di sa pou glwa w, mwen di sa pou glwa Bondye. Petèt yon moun gen dwa ap tande li di poukisa mwen di se pastè Gregory, mwen esplike temwanyaj lan tèlkèlè. M pa ajoute, m pa retire. Mwen di egzakteman kote Bondye te kòmanse fè wout avè m. Mwen di w se sèvant lan ki te fè m kado bib lan epi se konsa. Epi m ap tande w kounye a, m pran le swen m pou m ap tande w. Epi lè m rele yon moun nan telefòn, m di èske w konnen sèten de pastè Gregory? Li di m konsa, ki pastè Gregory? M di konsa, a m pa vrèman konnen l men m tande li t ap preche.